Men e vrè man mwen se Wandel la Rochelle. Kisa ki Big Cash? Bon, Big Cash se yon branch finansyè nan Big Shows Latino. Konnen Big Shows Latino se yon antrepriz ki gen plizyè branch ladan l. Bon, Big Cash se yon branch finansyè pou bay sèvis monetè.
Ki kote w soti avèk ide sa a?
Bon son ide ki son ide ki pat vrèman difisil pou m te pou m te pou l te antre nan tèt mwen oubyen pou l te pou m te enspire de li paske Big Shows la te yon antrepriz mwen kreye ki pou kapab gen plizyè branch nou di konsa e kòm lajan se yon bagay moun ap fonksyone avè l chak jou nou deside mete branch sa nan Big Ka nan Big Shows la te yon ki se Big Cash yon fason pou bay kominote ayisyèn nan sèvis trè byento tout latino.

Big promo, big love, e big news se pitit yo. Sa vle di big cash li menm, big show sa t pi nou. Li gen 3 zan ap fonksyone, men big cash li menm 20 desanm sa sot fè l 1 an depi l ap bay sèvis.
Ki sa w ta swete pou kliyan big cash yo? Pandan ane a pral chanje, pandan Nowèl la, pandan Navidad la. Bon, pandan fèt Nwèl la, mwen swete tout kliyan Big Cash yo, bon, nou deja wè kijan m te swete nou sa avèk kado ke m ba yo, malgre nou pa t ap kapab satisfè tout kliyan nou yo, men nou fè yon fason nou satisfè 3 nan kliyan nou yo kote ke n ap nou bay 3 prim, e, bon, se konsa mwen panse mwen te kapab felisite kliyan yo pou tout sa yo fè, pou tout e sipò ke yo bay nan Big Cash. E nan nouvo ane a, nou espere ke kliyan yo fè plis transfè, nou espere ke vi kliyan yo tou pwospere e nou espere kreye yon channel ki sou YouTube ki pral rele Big Cash yon fason pou nou bay kliyan yo konsèy sou afè finansyè, kijan pou yo jere lajan, etc. Men m swete tout sa k bon pou tout kliyan nou yo.
Ou pa gen kèk moun ou ta anvi salye?
Kèk fanatik? M ap salye moun ki dèyè kamera ki se Hilaire. Hilaire et Hilaüs. Bon, m pa konn si m di siyati a byen, se yon siyati m toujou travay ak. Sa di Hilaire se yon jèn anpil moun nan se yon mesye k ap fè yon pakèt bon travay ki dèyè kamera k ap ede m ki toujou ba kòb mwen ki toujou tankou yon poto mitan dèyè pwojè sa sa vle di si gen youn nan premye moun pou m salye e se ta li menm e dezyèm moun m ap salye e se Reagan Semexan Reagan Semexan se yon se e se direktè antrepriz sa men ki an Ayiti k ap bay sèvis E m pa ka kite misye deyò san li menm pwojè sa pa ka mache e twazyèm moun n ap salye se Djouly Estilo Djouly Estilo nou rekonèt deja e ki toujou ap ban nou sèvis nan biwo Bcash on fason pou tout pou tout pou staf lan on fason pou sèvis sa kapab posib pou nou tout. E anplis tou m ap salye e chak grenn chak grenn ajan ki nan repiblik lan k ap fè sèvis sa posib, k ap bay sèvis nan Midcash. Bon nou te kapab sonje moun nou sonje se Yvon ki ba Malo, nou sonje lòt moun tou ki se ah bon non yo anpil Johnny Johnny ki nan menm Santiago an k ap bay sèvis, nou genyen tou yon pakèt lòt moun mezanmi moun yo vrèman anpil sa vle di globalman an gwo m ap salye tout ajan k ap bay sèvis nan Midcash ki rann antrepriz lan kontinye fonksyone. Mwen vrèman renmen nou. Mèsi.

Jodi an se yon plezi pou nou paske nap patisipe nan tiraj Big Cash la.
Kijan w te fè konn Big Cash? Mwen te konnen Big Cash, mwen te konn pase mwen te wè ansyen an make Big Cash, Moncash.

Mwen ta renmen salye madam Richard Mwen ta renmen salye Yon ti sèm ki trè spesyal pou mwen ki se Cassandra Massena Kote lap viv? Lap viv isi a Mwen ta renmen salye tou Yon ti frèm ki ozetazini ki trè trè trè spesyal ki se Jeff Massena Mwen salye.

Bonsoir, non pa mwen se Julie Estilo, mwen gen 24 ans, mwen se administratrice Bcash. M ta renmen salye Fabiola ki se yon bon kliyan, yon kliyan, yon kliyan ke m admire anpil. Bon, m renmen tout kliyan yo wi, men m gen, m admire plis de yon lòt, ansanm avèk doktè la m sot di a frè Niki, m gen kèk lòt kliyan toujou wi men m pa konn non yo. Donk m ap salye tout kliyan yo, m ap di yo ke m renmen yo anpil, anpil.